Depi l fèt, m ap pase mizè avè l, depi l ti piti. Lè m ti piti, m te renmen anpil. M toujou mete manje, lè l pa vle manje, m toujou mete ti pitit mwen kouche sou mwen, m mete manje nan bouch li. M pran swen l nòmalman, jiskaske l bon pou lekòl, m met pitit mwen lekòl. Nan siyon an l fèt. Nan siyon l fèt. Pitit Siyon l ye, e l al grandi nan gran ravin Siyon. Men, jounen jodi a, pitman m pa t avè l, e m pa gen nan men m pa fè gwo biznis, nan lari a m vire pou m bat mizè avè l, m fè l rive. Bondye ban m misyon, li fè l rive kote l rive a. Manman yo mouri 12 janvye. Li disparèt nan men m. M pa janm m pa janm jwenn kò manman an apre Bondye nan syèl la mank manman mank papa kap degaje mwen pou m peye lekòl yo m pran swen yo Bondye Bondye ede m nan lari a map vire m pa k mize m yo arive kote yo ye a yo jis m gon pitit prepare m konsa m pa ta fè Evelyne Sincère l prepare ki te mete kaka leve maten ale ti granmoun mwen m pa menm bon kounya m pa janti m gen fòs. a koke pitit man an. Enben kounya, sa k rive nan pit man an jedi maten ki te 29, pit mwen pran kòb nan men m. Yon sèl bagay, li pa t di m l ap soti non. Anpi lè m soti mwen m al degaje m nan lari a pou m jwenn bagay pou m pote pou m ba li. Lè m vini, m pa jwenn li. Malgre m achte bagay m pote pou li, lè m rive m konnen e ka li gen yon kouzin li. E lal ale, m di lòt timoun yo ranmen bagay m kite pou Evlin lò, l vin la a ba li. Li di men zaboka m pote pou Lapin. E nan maten, yo di m pase nou pa menm, nou pa t dòmi menm kote, yo vin bat pòt la, yo di m konsa Evlin, yo kidnape l. M di o! M sezi. Kounye a la a, kisa m fè? M kouri m pran siyon. M pase siyon tèlman tèt mwen cho, M moute nan mòn nan montay de lapè M ale lanmou nan pye Bondye Paske ou konnen Bondye Se li menm m konnen k ka fè tout bagay Pou mwen Kay n ap viv nan yon peyi Pa gen jistis ladan l Pa gen jistis pou ti jèn yo Ti jèn yo ap pase mal Pa gen jistis Ok nan ki jou Evelyne Sincère kite lakay ou dènye fwa ke ou wè Evelyne Sincère?
Jedi 29 Jedi ki te 29 la m ba l kòb. E lè sa a, je pa m kontrake, vle nan plim vin soti m ba l. E lè sa a, mwèl m pa ranmwèl ankò. Men. E ki lè ke w pral aprann ke yo kidnape Evelyne Sincère? Se vandredi maten. Vandredi maten a sizè. A sizè m raple sa. Yo te mande san mil dola. M di, kote m pral jwenn san mil dola? Ou malere kou wè m mezanmi. Kòb m pa konn manyen nan men m. Ki bò m pral jwenn li? E konsa, kounye la e sa k fè m, e kòb la, m tande kòb la, m pran mòn. M pran mòn. Evelyne Sincère pa t janm konn di w ke li gen pwoblèm avèk moun, ou di mwens li te konn ap resevwa menas? Non.
Li pa konn dim sa. Bon ti fi touye ti fi tou touye Gary. Yon ti pitit touye Gary. Gen de fwa e mwen k'ap fè mouvman sou Evelyne. M di, fò w entèlijant wi. Demen si Dye vle si m pa la, si m pa la paske yo mete w lekòl pou w gen lespri, pou w gen bon konprann. Pou w ka gen lespri. Fò w entèlijant. Paske si m pa la. Pou w ka itil tèt ou, si w jwenn yon moun pou fè yon bagay pou ou, pou w ka itil tèt ou, pou w ka itil tèt ou, pou w ka pran swen mezon w. Toutan m ap fè mouvman ou ti pitit la. M di pitit men ou neglijan twòp wi, epi ou gen entèlijans. Evlin, sa k rive Evlin la a? Mezanmi, li ta ka rive tout jèn. Evlin, li n ti jan, pitit la n ti jan, li, li egare, li ti jan egare. An gen kote nèg la ye men li pa reflechi e yon timoun k ap grandi li pa reflechi e sa k rive pitit mwen koz m pèdi l. Si pitit mwen te reflechi yon seri de bagay m pa ta rive pèdi pitit mwen. Depi.
Pandan 21 ane ke l genyen an li poko janm, 22 zan, li poko janm prezante w yon zanmi mennaj kèlkonk? Non. Li poko janm prezante m yon zanmi mennaj men tout senpleman l ap pale nan telefòn toutan m konn fè mouvman sou li m di w ap pale nan telefòn toutan bon ak kiyès w ap pale nan telefòn bon m pa konnen w gen mennaj. Lidi a papa se pa anyen map di pafwa pafwa m di bon ok pitit mwen li di m pafwa li di m konsa m konn kote m vle ale papa m konn kote m vle rive papa. Ou pat rekonèt tou ke l te nan yon relasyon avèk yon sèten de Obed Kiki?
Monchè mwen jis e nan bouch moun e nan bouch moun nan bouch zanmi l yo yon pakèt bagay zanmi l yo konnen yo e nan bouch zanmi lè ke l vin mouri a. Yap bay dil tal ka obed la premye fwa yo bal obed la bal mete konprime nan ji bali li moute a 8 è de tchong li de bò pit la de kontrole men dil gentan pran nanm li li gentan fè sa poul fè a kounye la li vin relel nan vand nan nan jodi a li relel jodi menm li relel li rele l, li di l, Epi w vini, epi w vini. Epi w vini, li di konsa, M pral nan jèn. Tip la reponn, Li pral nan jèn. Yo di m, Moun k ap di moun, lòt moun yo ka ap di m, paske m te gentan pati. Epi w rele m, epi w al nan jèn. Li di konsa, Ebyen, ou pa bezwen vini ankò. Li di yo, Papi, ou fache avè m, papi? Konsa moun ki vwazinaj yo di, Ou fache avè m, papi? M ap vini, papi. E sa yo di m. de repons sa yo. Sa vle di ke ou pat janm konnen pitit fi w te nan relasyon avèk okenn moun? M pat konnen l te renmen.
M pa konnen, m pat konnen, m pat konnen, m pa konnen l te renmen. Men, e lè, e lè bagay sa vin pase, m te, li gen yon nèg kon l al lakay li rele Obè, Obèd. Ok. Kounye la, e, Sens, Evelyne Sincère deja mouri, yo deja vyole l, kidnape l. E, se kisa ke w ap mande antan ke pè de fami, e, kisa ke w ap mande avèk Leta Ayisyen?
Men, Sa m ta mande a leta, leta ayisyen sa m ta mande a leta ayisyen, nou se yon fanmi ki pa kapab ke nou pa gen mwayen, m ta mande premye minis Boulos la pou yo ta wete nou, pou yo ta wete nou mete nou lòt kote nan peyi a.
Aprè kidnaping nan ou pa resevwa menas, ou pa resevwa apèl de enstans ki konsène yo? Non, m pa resevwa non, m pa resevwa. Non. Nou pa resevwa. Jiska prezan koman Eveline ye li nan mòg sou kontwòl paw ou byen sou kontwòl fanmi nou. Li nan mòg nan mòg e leta e tann nap tann e tann nap tann nap tann pase yap fè topsi ya jodi ya m pa konnen apre apre lòd leta pase ou konnen yon bagay nan leta apre lòd leta si yap ban nou l pou nou konnen.
Kounye la ou gon mesaj a lega de tout moun kap swiv ou yo ou di mwens.
Enben, sa m ta di, mwen menm, m ta bezwen pou yon mo definitiv pou m konnen ki lè yo ta ban m kò a pou nou, pou nou depoze pitit la pase tout tan ke li la, li nan mòg, Mwen menm etanke granmoun, m ap toujou ap panse. M ap toujou megri. M ap toujou megri. Men m ta renmen pou yo ta ban nou kò a. Jis avan m ale yè swa yo yo arete alò yo arete prensi alò yo akize Obed Kiki kòm moun ki ta tiye vyole pitit fi w kòman w aprann kòman w pran aprann nouvèl sa ke yo arete moun ke yo ta di ki otè krim nan? M tap m tap aprann nouvèl m tap aprann nouvèl sa tou wi m tap aprann nouvèl la m tap aprann m tap aprann nouvèl la men Bondye pa gen anyen l pa fè pase Bondye li menm lè l ap aji tout moun ki inosan tout bèbè Bondye konn pale pou ou. Tout moun ki pa konn pale, Bondye konn pale pou yo. Jis, gon, gon vèsè nan Bib la, nan Egzòd 14, vèsè 14, li di, Vous gardez le silence, Letènèl va konbat pou ou. Tout moun gon jou. Jezi pa janm, Bondye li menm pa janm moute milèt, ni machin, e bourik li moute ti pa. Katap, katap, katap, katap. Bondye pa janm prese. Enben, Bondye li menm, l ap fè tout bagay. E li menm m toujou ap priye Bondye. Pase e Bondye m ap sèvi. E Bondye m ap rele nan pye Bondye m nan m ap rele. Se li m genyen. M pa gen yon lòt kote. M pa gen yon lòt sous. E timoun yo m toujou anseye yo pou l al legliz. Men pitit mwen e nan jèn li ta prale. Misye pèsiste l. Li pèsiste l pou l pa al nan jèn nan. Sa se li tèlman l pèsiste pitit la. Pitit la di papi ou gen lè fache avè m. Li di l si ou pa vini Si ou pa vini ou pa byen vini anko. Li pèsiste pitit la.